Ki jape ou konprann e pa tout chen jape ou gade dèyè ou konprann paske e pa tout lemond m salye nou wi lamò san jou pa gen jou mèt plèn nan mwen pa tap pale non m antre tèt mwen ou konprann e m gon son lari m tande yon son nan lari a la. Ou konprann? E pa tout chen ki jape. Ou konprann? E pa tout chen jape ou gade dèyè. Ou konprann? Pase e pa tout kout loray ki anonse lapli ki vle di lapli pral tonbe. Gen seconde chat li ye. Lè lè ou rive nan syèl pou pa plede. Anben mesye, m tande m gen 7 sòlda mouri. Asanble 7 mouch. Asanble lè n ap vire sou lari a. Asanble lè n ap vire sou lari a nou kraze. Nou kraze kèk mouch. Nou kraze kèk nou kraze kèk kabrit sou lari a. Alò mesye m ta gen 7 sòlda tonbe. M ta gen 7 sòlda tonbe. E konsa m e konsa e konsa e konsa e konsa m t ap reyaji avè nou. Da gen 7 solda tonbe. Eske se konsa mwen menm lamo sanjou m tap reyaji avè nou eehh gen 7 solda tonbe avè yon pwen 7 non gen mesye ou konprann gen anpil jounalis mesye nou konnen nou konn pozisyon m deja nou konnen m byen bagay sa a m pa konnen l yon pwen 7 non gen. Non di nou gen non tou e 7 bò lakay mwen non di non tou e 7 non di non tou e 7 bò lakay mwen non di non tou e 7 nan vilaj yo di yo tou a monchè kòm m wè gon on pren 7 non gen non sou 14 nou konprann men match la tap di atè a nan men nou. Epa se epa nou epa se epa nou kap peye tèt kase a epa se nou konnen ti malerèz ti malere ti malerèz yo kap peye tèt kase a epa se mwen si mal fon bagay e ti malerèz e moun nan plenn nan lè plenn lè plenn nan bloke pou yo l pi mal ou konprann ti moun ki pral lekòl yo bon nou konnen m gen ògèy mesye m ta fout bloke lari a plat nan men nou ankò. Men lèm vin reflechi tèt kase a epa nou kap peyel moun kap pale yo epa anyen serye vre e dèyè 25 goud non nou ye ou konprann dèyè 25 goud 50 goud non nou ye sou Facebook la Guerrier Henry tout moun konn pozisyonw Ou konprann? Tout moun konnen, tout moun konnen w ka site non tout nèg yo, ou pa ka site non, ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka site non, ou pa ka site non Lamòt. Wi, ou ka site non tout lòt nèg ou pa ka site non Lamòt. Ou konprann? Pase ou konnen yo ba w soulye, ou konnen yo ba w soulye, li te ba w lajan pou, pou, pou w bay Petro Caribe a. Ou konprann? Ayy moun kap pale yo bòz yap fè e dèyè 25 goud dèyè 25 50 goud yo ye Guerrier Henry tout moun konnen pozisyon w se yon machann miko ye a no jou la w paka site non Lamothe bon l te ba w kòb pou nan bagay petro caribe a bon w paka site non bòs la kounya la e pou l ta fè w remèt li kòb li te ba ou a tout moun konnen kiyès ou yo menm. Menm ou konnen plan nan e pou nou lye nou menm lè nou vle nou met pye nou atè a. Ou konprann? Ou konprann? Nou kite plan nan pou malere malerèz yo ka al vann fè 50 goud yo pou baye lekòl la. Ou konprann? Men nou konnen e lè fini tou m gon m gon m gon yon mosyon pou DG a. DG a Voye je kwadèboukè pa gen komisè tou voye je sou komisè kwadèboukè a man ayè gon bakòp men nap fè sèl al tiye twòp moun pa soti moman la nèg sa yo tiye plis ke 13 moun nèg yo tiye 2 chofè moto bon ayè la nèg yo sot pase sou tèt on fi la. E avan ankò yo tire yon chofè moto nan estasyon. Yo tire yon chofè moto nan estasyon, yo ranmase lèpòt 20 a 21 moto. Mesye si nou pa rete map fè nou rete. Malè avèti pa tiye kokobe. Mesye si m ta gen 7 nèg m mouri. M ta gen 7 nèg mouri. Nou konnen pandan m gen 7 nèg mouri konsa m ta fèl. Nou konnen konsa m ta fèl. E pa konsa m tap fèl non mesye. Poum ta gen 7 solda mwen menm la mò san jou brakiyèt pa pè vra pè mouri konsa m tap fèl. Psst mesye m ale non kòm m pap fèl map ba nou plan sa map di nou n ou wè sim te gen 7 nèg mouri. Men sa m tap fè nou. Gon bakòp polis ki kanpe anba ponp Dival la, gen youn ki kanpe Latranblè, gen youn ankò ki kanpe nan Mowo, gen youn ki kanpe Kafoubrenn. Wè mesye si ta gen 6 a 7 pwen fiks, m tap pran 7 pikòp. M tap pran 7 pikòp, m tap met 10 manch long nan chak pikòp yo. Epi lè m fini, epi lè m fini, m tap voye sòlda yo, mwen m tap anliy a sòlda yo. Epi lè tout sòlda rive ansanm, epi tout sòlda dim yo rive ansanm, m tap make di sòlda yo, Igwaz! Voye yon pwen bal sou yo. Epi tiye yo m pran zam yo. E nou konnen m tap fèl mesye wi nou konnen m tap fèl bon nou konnen m tap fèl si se pou fèl la nou konnen m tap fèl a rès pase nou gentan konnen atè a e pou mwen liye e mwen t atè a bon nou konnen depi m di nou map blokel map blokel nou konnen depi m di map blokel prèt lwès la map blokel mwen menm. Anben Anben mesye Atè a gen pou gen yon match lapolis a bandi Trè byento Trè byento Trè byento E mesye E mesye E mesye E mesye toujou DG a, si w voye yo vin fè operasyon pa gen operasyon t fèt. Pa gen anyen ki reyisi. Zewo. Tòsèl zewo. Nèg vilaj zewo. 400 mawozo menm ki se ki se mèt plèn nan zewo. Kòm non menm mesye non fè zewo. Mwen menm m tann lè m ap bay egwaz la. Kòm nan tout geto n ale non fè zewo mwen tann lè tann lè tann lè pa m lan n ap wè si m ap fè zewo. Malè avèti pa tiye kokobe. Tande m tande, chonje m te toujou di nou, pral gen zen. Chonje m te di nou. Mesye nèg eleksyon yo. Humm. Pa gen okenn nèg ki te konn souse kwadèboukè, mayistra, debite, kwèdèk. An bagay sa ankò mesye. Fò l sou fyèl mwen pou sa ta pase e fò m ta mouse l. Sa m di a m siyen dèyè l. Pa gen okenn eleksyon k ap fèt pou mwen e pa sèl Kwadèboukè pa gen okenn eleksyon k ap fèt nan plenn nan. Pa gen bagay sa ditou. Nan lwès la n ap fout pale zye yon bò. Bon nou konnen m ka fè l. Sa pa ka fèt nan figi m nan plenn nan. M ap tann nou. E m pare pou nou. Ou konprann m pare pou nou. E m pare. Depi m di nou m pare m pare. Sa k te pase tou pase. Tonnè boule m, sa k te pase tou pase. Ou konprann? Mwen menm m pa nèg k ap kite kabrit fin pase pou m di fèmen baryè. Sa k te pase m konsyan l pase, non konnen m gen kran, m kite sa k pase pase. Men m ap tann yon lòt repriz. M ap tann yon lòt repriz. M vle wè pou Kwadèboukè gen eleksyon ladan l. M vle wè pou kwadèboukè gen eleksyon ladann mwen menm. Depi kwadèboukè gen eleksyon ladann mwen menm m pa mèt plèn nan ankò. Bife non m. Nou konn kiyès ki mwen menm lan deja mesye. Nou konn kiyès ki mwen menm lan nou konn kiyès ki mwen menm lan. Malè avèti pa tiye kokobe. A swiv. M ap fout jwèt nan men nou atè a. Le mond m salye nou wi. Lamò san jou pa gen jou. Mèt plèn nan. Mwen pa tap pale non. M antre tèt mwen an wonn e m gon son lari. M tande yon son nan lari a la. Ou konprann? Men e pa tout chen ki jape. Ou konprann? E pa tout chen k jape. Ou gade dèyè. Ou konprann? Paske e pa tout kout loray ki anonse lapli ki vle di lapli pral tonbe. Gès konn chat li ye. Lè ou rive nan syèl, ou pa plede.